Se mwen k pou remèsye w dèske w pèmèt mwen klarifye sèten bagay. Gen yon deba ki louvri apre ke Komite Pilotaj sou Konferans Nasyonal la te remèt yon avan pwojè de nouvèl konstitisyon. E nan sans sa ke mwen menm mwen bay opinyon pa m kòm sitwayen, e yon sitwayen ki te gen yon responsabilite adisyonèl plis ke pifò nan nou, paske mwen ki te pran kouraj mwen a de men, e pou m te aksepte pandan 90 jou pou m rankontre plizyè pati politik avèk sektè nan sosyete sivil la pou m pran dizon yo sou kesyon konstitisyon an e nou rankontre anpil pati politik e non dè mwenn ye ki ale de ase an pasan pa Fanmi Lavalas an finisan pa OPL, Renmen Ayiti, Fizyon, Verite, Konba, Veye Yo n te rankontre Nouvèl Oryantasyon de Jean Michel Lapin. An fèt aso ansanm nou fò nou te menm rankontre moun inir yo an fèt vrèman vrèman anpil pati politik plizyè sektè nan vi nasyonal la katolik e vodouyizan e pi fò e sendika peyi a rankontre nou byen antandi anpil òganizasyon sosyete sivil epi yon latriye òganizasyon nan dyaspora a donk nou gen yon ide de kisa peyi a panse de revizyon konstitisyonèl la. Kisa nou di? Nou di ke dokiman sa a ki soti a, li gen kèlke avanse ke l fè. Gen kèlke aki. Bon, yo respekte lè libète endividyèl, tou sa yo, yo te mande nou yo, lè dwa fondamanto, yo respekte chat 1987 la, donk konstitisyon li menm respekte. E dan, nan, nan, m ta kapab di nan filozofi jeneralis, sof ke yo vin entwodui yon eleman. ki ekstrèmman danjre anplis don rejim ibrid ki pa ni palmantè ni prezidansyèl ki son rejim patikilye ke w pa menm kapab klase nan yon leksik politik ni akademik, yo vin antre avèk yon kaziman yon fòm de federalism kote chak Depatman t ap vin otonòm finansyèman e administrativman, avèk yon gouvènè eli, donk reyelijib endefiniman, sa vle di ki t ap kreye, m ta kapab di, 10 pôle de décision, 10 pôle de pouvoir nan yon peyi ki genyen tout hing-hang sa, tout lese-frape sa, tout britalite politik sa. E nou panse ke sa kapab bay anpil pwoblèm. 1. Paske ou ka rive yon sitiyasyon kote ke ou gen de gouvènè ki gen de veleyite dotonomi, oubyen sesesyonis. Nan de gran peyi jodi a ki gen gran enstitisyon, ki gen anpil mwayen ekonomik, e nou wè sa fèt. Sètadi ke o Kanada la, Albèta, Kebèk, jiskounye an, an Bèljik, Lafland, pa lwen. pou l jwenn otonomi l. E genyen de fwa tou se pa lè zam ke moun yo fè l. Pandan lontan Lakòs e an Frans e ensi de swit. Donk nou menm nou di atansyon Ayiti se yon peyi ki twò frajil, ki twò polarize, ki gen yon istwa ki make pa yon batay politik ki fèt dan la bou e dan le san. Donk ann pa bliye sa. Sa a se youn. Nou pa gen tradisyon demokratik, nou pa gen pati politik striktire, pa gen gwo devlopman ekonomik e sa se dezyèm pwen an. Gon seri de Depatman ki trè trè pòv, depatman ki pòv yo, yo pap gen mwayen pou yo jenere resous pou yo bay popilasyon yo sèvis. Sèvis ramase fatra, sèvis mete lekòl piblik, sèvis mete sant de sante, sèvis mete lopital. E si il se twouv ke govènè depatman an soti nan yon pati politik epi li nan yon fann bouch oubyen yon diskisyon, pale anpil oubyen yon konfli avèk prezidan de la repiblik la, ki li menm de pa rejim politik yo pwopoze nou an la li ni le chèf de gouvèneman ni le chèf de leta ou gen dwa wè ke pouvwa santral la gen dwa monte vit sou li e depatman sa a pap jwenn anyen ditou nan men pouvwa santral la donk sa nou di nou di ke gen yon gwo peche orijinèl nan dosye sa a se kestyon. e federalite a, apwòch federal la ki pa ki pa bon pou Ayiti. Dayè, se peyi ki se gran peyi gen gran vast etandi de tè le pli souvan ki ki gen tip de apwòch sa yo epi ki gen yon nivo de devlopman deja avanse. N ap pale de Kanada, dè Etazini e e e ensi de swit. E gen de peyi piti gen l tou wi, tankou la Swis men men yo men yo menm yo deja genyen yon nan mès nan us e koutim yo, yo gen yon fason dopere ki pèmèt yo kapab gen enstitisyon ki fò epi yo kapab jere bagay sa. Donk se sa ke nou di. Donk akote de sela, nou di ke gon lòt avanse ki fèt, men son avanse ki fèt an katimini, an chatpent. Sa sa vle di? Gon atik 13 ki di ke la nasyon, anfen, les Haïtiens vivant à l'étranger ont droit de vote et ont droit à occuper des postes. Men nou di tou ke bagay ki pi enpòtan yo pa fè l. se ke yo kenbe ke gen Ayisyen de 2 kategori. E pi fò moun nou te rankontre yo, kisa yo te di nou? Se ke fòk ta gen yon grenn kategori Ayisyen si w deside pou fè entegrasyon dyaspora. E depi w ayè ou fèt de pè ou de mè Ayisyen, ou se yon Ayisyen e ou gen menm dwa e tout kote. Tandiske la a, gen yon dwa pou yon kategori Ayisyen ke yo kalifye dorijin e yon dwa ke yo genyen pou. peyi dayisyen ke yo kalifye dayisyen tou kou. Donk 2 pwen sa yo se yo menm ke m tire la sonèt dalam sou yo nan kad nesesite pou m reyaji a avan pwojè de tèks konstitisyonèl sa. Men n ap n ap di tou ke a kote de sa e genyen lòt aki e pa egzanp e nan rejim ke yo pwopoze a la prezidan an vin gen plis maj de manèv e ou pa gen premye minis kap pase nan palman epi ke palman pral e fèl pase yon seyans ratifikasyon avèk yon deklarasyon de politik jeneral kote ke yon pil palmantè pou yo leve men yo negosye yon bann avantaj e ki pa bon pou peyi a paske souvan se mete moun nan de pozisyon nan administrasyon piblik la san ke moun sa yo pa nesesèman gen konpetans pou djòb la e donk sa li menm nou panse ke son avanse. lè yo amonize manda yo a 5 an, nou panse ke se yon avanse. Donk nou di gen kèlke avanse, men gen 2 peche orijinèl majè ki bay travay la yon gwo, gwo, gwo, gwo pasif e ki mete nou nan yon kè sote. Donk nou menm pozisyon m pèsonèlman kòm sitwayen, pozisyon pati politik ke m ap dirije a e pozisyon pifò moun ke m te rankontre yo, daprè mwen, pa ese yo pou reyaji, se ke yo pral di ke kesyon federal sa a se yon bagay pou n al gade paske li ka gen li ka gen des ensidans negatif. Donk anfèt tèks ki pibliye a se sou li nou te travay vrèman pa gen pwoblèm tèks vèsyon ki chanje? Non, nou menm nou pa travay sou tèks. Nou menm nou te gen yon manda, manda nou se te tande opinyon sektè òganize de lavi nasyonal e pati politik yo sou revizyon konstitisyon. Donk, nou rankontre yo, yo di nou ki rejim politik yo vle, ki sa k pou ta chanje, ki sa k pou ta rete. Donk, nou te fè yon dokiman ki genyen les grandes tendances de sa n te tande nan men yo. Nou pa pwodui tèks konstitisyonèl nou menm. Gwoup travay sou konstitisyon pa t gen sa pou manda. Li te gen pou manda pou l tande sektè yo, pou l remèt bay komite pilotaj la sa l te tande. Mentnan, komite pilotaj la avèk ekspè yo, yo pwodui avan pwojè de tèks konstitisyonèl sa a, ki gen kèlke avanse, kèlke zaki, men ki gen de pwen an patikilye ki koze pwoblèm, e gen youn ki se yon peche orijinèl, se kesyon pou yo fè de gouvènora atravè lè di departeman Dayiti. Wè, paske, an fèt, mwen tande kèlke moun esplike ke se pa yon apwòch federal. Men, mezanmi, menm si yon moun ou pa li nan gwo liv san pòtre, menm si ou pa gwo chèmèt lalwa, si ou gen yon ti minimòm konpreyansyon dè choz, w ap konprann ke gen de fòm leta nan lemonn. Gen yon eta initè, sa vle di yon eta santralize li menm, e sa li menm se fòm ki pi repandi nan lemonn antye. Epi gen sa yo rele yon eta konpoze. Eta konpoze a, se ke li gen plizyè espas jeyografik ki gen yon fòm dotonomi. Se konsa, pa egzanp, w ap wè ke yo gen non ki diferan. An Swis, yo pale w de kanton. Ozetazini, yo pale w deta. E o Kanada, yo pale w de pwovens. An Ayiti, yo pale w de depatman. Donk, selon menm lojik la, nou menm nou panse se yon apwòch federal ki gen anpil danje ladan l pi devan e ke nou ta swete ke yo rekonsidere paske sa ekstrèmman enpòtan. E sa nou di tou, an bout de liy, se ke nou di lè n fin fè tout konsiderasyon sa yo ki se sa n panse de kesyon an, nou di, an n pa bliye tou ke yon pwosesis de revizyon konstitisyonèl, yon pwosesis d'adopsyon de nouvo konstitisyon ki gen pou l pase atravè yon referandòm pi devan, e an n pa bliye ke a tout etap kon sa, fòk ta genyen kondisyon sine kwa non nan, premye kondisyon, sa tout Ayisyen ap mande a, sekirite. Si pa gen kondisyon sekiritè, e lave mesye atè, paske Yon bagay enpòtan tankou yon konstitisyon, fò peyi a ta gen posibilite pou tout kote moun al di si yo vle l, si yo pa vle l. Ou konprann? Sa enpòtan. Donk sa yo, se te reyaksyon ke nou genyen sou, sou, sou tèks la. Ou konprann? E se yon egzijans patriyotik menn pou m denonse tout sa n wè k pa bon. E, e sa ki gen pwoblèm avèk denonsiyasyon ke n ap fè yo, e, e, e nou di ke yo pa de patriyòt, yo pa de demokrat e yo pa menm konprann wòl yo paske si m byen konprann, avan pwojè a yo mete l deyò jisteman pou l fè deba.